Nap kòmanse avèk yon nouvo challenge ki ap dure yon mwa, nou fenk fini avèk lòt challenge nou te fè deja, kounye a nap kòmanse avèk yon lòt. Lè mwen te fini a lòt challenge lan, men kisa mwen te fè pou mwen te kapab prepare cheve m pou nouvo challenge sa ki pral kòmanse an. Mwen te fè yon resèt yon lè kapilè ke mwen te fè ansanm avèk avwàn, E resèt lan nan chèn YouTube mwen an, nou kapab al gade l. An rezime, sa m te fè, mwen te mete yon tas dlo epi mwen mete 3 kiyè avwàn ladan l, epi mwen kite l bouyi, mwen pa twò twò kite l bouyi, jis 3 minit, pou mwen te kapab jwenn yon krèm ki yon ti jan likid, paske m pa t vle krèm mwen an twò twò di. Mwen mikse l epi mwen mete lwil mant ke mwen te montre nou resèt la sou chèn YouTube mwen an deja tou, epi mwen melanje li ankò. Vwala. Donk sa se te pou m te kreye krèm nan. Pou m evite rezidi yo nan cheve m mwen te jis file li, filtre l, filtre yo di? ok, nan yon ba, nenpòt twal ou gen lakay ou ki fen ou kapab filtre l ladan l pou w kapab retire rezidi, rezidi yo epi pou w kapab jwenn krèm nan. Vwala mwen mete krèm nan nan yon boutèy epi. Epi men kòman mwen pral fè challenge la. Mwen itilize ti lwil ki rele Concentré Plus Pousse lan Se Lovafo ki vann li, nou kapab kontakte m pou nou kapab jwenn li, si nou gen bò tèt nou kap rache, si nou gen kote cheve nou renmen fè chute, konsantre plis pous la wap aplike l chak jou devan tèt ou li ap ede tèt ou pouse cheve w pouse anpil wap jis fè ti masaj pou kapab pèmèt li penetre. Kounya mwen ap jis aplike lè kapilè la nan cheve m, pou sa mwen ap aplike l nan pwent cheve an epi mwen ap monte l nan longè cheve an jiskaske mwen rive nan pati ki pi wo ki pi kole avèk rasin tèt mwen. Li enpòtan pou nou kapab fè krèm nan byen penetre donk fè ti masaj pou l kapab byen penetre paske se yon krèm ki pral idrate epi nouri cheve nou alafwa. Li enpòtan pou nou repare cheve nou apre yon challenge e pou nou prepare cheve nou a sa ki ap vini apre. Donk pran ti tan aplike krèm nan nan tout cheve nou, li fasil a aplike. Fin aplike krèm nan, mwen ap itilize ben dwil love afro an pou mwen kapab sele idratasyon, mwen pase l nan tout kò cheve an, ou kapab pase l nan tras rasin yo tou, Si tout fwa ou gen kap li ap ede kap sa yo kapab diminye paske li ap nouri po tèt ou. Epi mwen jis trese cheve m an gwo strès pou mwen kapab mete yon sachè plastik pou m kapab kite sa poze sou tèt mwen pandan 24 è de tan epi oubyen kèlke zè jis si fè cho kite l kèlke zè si fè frèt kite l tout jounen tout lannwit epi vwala. Mwen menm mwen te kite li fè 2 jou sou tèt mwen mwen te yon ti jan okipe aprè mwen defèt cheve m epi kounya la mwen pral jis lave yo nou kapab wè kijan yo ye So pou m lave yo, mwen jis mouye li nòmal jan ke nou konn lave cheve nou. Mwen asire m ke mwen fè dlo an byen penetre ladan li epi mwen mete chanpou dou ki se chanpou Lovafwa, yon chanpou ki fasil pou kapab itilize nan cheve m paske li pa fè cheve an mouse twòp. Donk plis cheve an mouse, se plis ou pral genyen pèt de cheve paske chanpou ki mouse anpil yo fè cheve sèk anpil. Donk mwen aplike l nan rasin cheve an epi mwen byen mase rasin cheve an, mwen byen fwote li. Mwen rense li, aprè mwen pral bay cheve m on dezyèm savon paske li te vrèman sal, nòmalman mwen pa bay 2 savon, men avèk chanpou sa mwen pa gen oken pwoblèm paske li vrèman rann cheve an soup, la w kapab wè kijan cheve w cheve m soup san ke mwen pa menm mete yon krèm ladan l, aprè mwen pral jis aplike aktiv bouk lan ki se yon krèm ke mwen mete pou mwen kapab penyen cheve m so vwala se konsa mwen prepare cheve m pou mwen kapab kòmanse avèk challenge lan nou kapab wè kijan tras tèt mwen byen pwòp donk byen clean Chanpou an menm lè li pa mouse anpil li netwaye po tèt ou ase byen. Wap jwenn chanpou sa ou kapab kontakte m ok oubyen ale sou website la pouw kapab fè sa. Yonn nan eleman kle oubyen pwodwi kle ke map itilize nan challenge lan se pomad mwal de bèf sa pomad love afro an li aktive pou cheve anpil li bay cheve anpil anpil volim sou pè volim pa itilizel sou bezwen anpil volim itilizel e li rann cheve an soup pandan ke lap bay volim nan Donk si w se yon moun ki gen cheve ki trè volumineux li ap ede yo soup anba men w pou w kapab itilize. Mwen renmen anpil volume nan cheve m donk vwala se yonn nan eleman ke mwen renmen yonn nan pwodwi ke mwen renmen anpil. Donk pou sa wap jis pran pomad lan wap aplike l nan tout longè cheve an ensiste sou pwent yo epi w kapab pase l nan rasin cheve an tou paske li se yon pomad ki pa nosif ou ka aplike l nan rasin cheve w nan kò cheve w nenpòt kote ke ou vle aplike l. Vwala. Donk mwen ap aplike l konsa nan cheve m 2 fwa pa semèn pou mwen kapab vrèman fè cheve m rete nouri, idrate epi aktive pous lan. Ou kapab pase l devan tèt ou tou san oken pwoblèm. Donk si m ap fè yon ti rezime pou ou, w ap itilize pomad lan 2 fwa pa semèn nan rasin cheve an epi nan kò cheve an tou, epi ou demele cheve an, epi ou trese li, Ou kapab itilize si ou gen devan tèt ou ki ap manke cheve oubyen ou santi gen yon kote ki manke fèm, ou kapab itilize Concentré Plus Pousse lan 7 fwa pa semèn, epi pou lave cheve w avèk chanpou Love Afro an, epi Activouk lan kòm krèm pou lè ou santi cheve w yon ti jan sèk pou ka aplike l ladan l oubyen pou lè w ap lave cheve w avèk chanpwen dwa w jis aplike Activouk lan kòm rens. Donk vwala, se te yon metòd ki vrèman fasil, m espere reyèlman ke nou ap monte a bò nan challenge lan ou kapab kòmanse depi kote wap gade video sa la wap fini aprè yon mwa jou pou jou donk pase sou sit lan fè kòmand nou oubyen tou senpleman e rele nan telefòn nan pou nou kapab fè kòmand nou la nou kapab wè kijan chevem pouse challenge yo vrèman fonksyone pou mwen yon moun ki te tèt ti gason il ya de sela 2 zan nou ka wè ki longè cheve ke mwen genyen so male mpa rete plis mal fin peye chevem voye gwo bizou pou nou nap wè ankò nan yon lòt video bye hasta luego.